E lè fia wap karese paske se nòmal nou gen dè selil ki nan kò nou e ki ki la pou pèmèt ke yo yo librifye ok lè nou kòmanse fè sa n rele pti detay yo dè peti detay donk se se se se se se vrèman sa donk ou gen ou gen dè ti detay lè w kòmanse sou se te te ou kòmanse bo ok donk mètnan wap gen wap gen dè dè dè sansasyon ki pou pèmèt ke ou santi ke gen gason an tou. Li kapab sekre ton ti likid avan. E se sa ki konn fè, fò nèg yo veye anpil, trè veyatif, paske pou nèg la ka di, a monchè mwen m pa t fè penetrasyon, kòman entèl fè di ke l ansent pou mwen? A! Men! E ti likid sa a li menm, yo di ke l gen yon ti pousantaj trè fèb de spèm nan, donk si l rantre dan le milieu vaginal, si. Moun nan te nan peryòd pou l ovile, donk san pwoblèm moun nan ap ansent. Ok, alò nou pap tèmine, n kapab di antrevi a san ke avan ke nou pral bay ti mesye asistan yo la oubyen mesye dam ki la kap asiste nou yo pral poze dè kesyon. Nou konnen ke nan fè bagay, nan fè sèks se si ke li gen repèkisyon, li gen risk li. E anpil mesye panse ke lè l fè l san prezèvatif lan, lè l pa mete kapòt lan se lè sa li menm li. pi bon eske ou menm nou ka ou kapab di ke eske ou gen yon konsèy ke wap voye pou tout moun swa ki renmen fè bagay nou kapab di san kapòt paske anpil mesye di lè yo fèl san prezèvatif la li ankò e mye oubyen li pi dous eske ou gen yon konsèy nou kapab di pou mesye sa yo? Bon mwen ankouraje tout moun mwen ankouraje tout moun itilize prezèvatif 13 fevriye se te jounen entènasyonal de prezèvatif donk li enpòtan pou itilize prezèvatif. N ap viv nan yon sitiyasyon, nan yon peyi ki trè difisil, kote sitiyasyon ekonomik peyi a ap degrade de jou an jou. Donk li enpòtan pou nou kontwole 1 pouvwa fè pitit nou. Sa fè bon. Kòm jèn, m konnen gen anpil jèn ki tande emisyon sa a. Donk li enpòtan pou n kontwole pouvwa fè pitit nou. Sa fè 1. Dezyèman, non sèlman l konfere nou pouvwa kòmsi pou n kontwole pouvwa fè pitit nou, men l ede nou tou kont sa n te ka rele dè IST. lè de enfeksyon seksyèlman transmisib kòm le sida, sifilis, gonore, klamidya. Donk li ede w avèk jan de patoloji sa yo. Donk nan sans sa li enpòtan, trè trè trè enpòtant pou nou tout itilize prezèvatif. Mete kapòt lè nap fè, lè n antre nan relasyon seksyèl. Ou pa bezwen tande, wè moun nan, ou tande moun ap di w monchè fè kapò, fè bagay san kapòt. Mete prezèvatif. Mete prezèvatif paske. Sa a se youn nan mwayen ki ka ede w non sèlman kòm jèn ou planifye avni w paske w di bon m jèn m poko ap fè pitit men dezyèman li kapab tou pèmèt ke ou pwoteje tèt ou kont les IST ki se dè zenfeksyon seksyèlman transmisib. Alò se sur ke nou pral tèmine men avan nou tèmine n ap pran kèlke kesyon. Alò se premyè emisyon nou men tou se pa dènyè emisyon nou tou avèk Doktè Waly paske gen yon pakèt sijè e ki ase enpòtan n ap kab genyen tou pou nou kapab abòde avèk Doktè Waly. Nou gen pou CHIEF ki la ki t ap asiste n kapab di emisyon an ki gen kèlke kesyon oubyen yon kesyon de kesyon pou Doktè Waly. Alò n ap sede l plas la pou l kapab poze kesyon sa yo avèk Doktè Waly. Pou CHIEF, bonswa kòman nou ye? Mèsi Don Harold, mèsi tout staff Podium des Stars. ki te envite nou pou nou vin patisipe avèk yo nan yon sijè ase enteresan, e ke nou gen yon doktè tou ki ase enteresan. Alò, Doktè Waly, nou remèsye w pou bèl bèl bèl sijè sa. Alò, se yon sijè daktyalite, paske tout moun nèt konnen ki sa ki sèks e kòman yo fè sèks. Premye kesyon m nan doktè, sè ke, èske yon moun ki ap pratike sèks bonè,

Donk, lè yon moun rantre nan relasyon seksyèl bonè, li gen anpil dezavantaj. Donk, youn nan koz relasyon seksyèl bonè, sitou che lè fanm, che medam yo, se kesyon kansè di kòl. Donk, paske genyen yon espas de tranzisyon ki antre matris la e kòl iteris la. Donk lè ou kòmanse antre nan relasyon seksyèl bonè li konn e pèmèt ke kòmsi m ta ka di genyen yon echanj ki fèt ki anòmal antre diferant selil ki ladann yo e youn nan bagay ke l konn koze se sa nou te ka rele kansè di kòl trè bonè donk nou wè ke kansè sa se yon kansè ki trè frekan donk youn nan de koz twa koz ki bay li pi frekan se premyèman pwomiskite seksyèl sa di moun ki genyen plizyè patenè e ki malerezman pa itilize prezèvatif dezyèmman Se kesyon moun ki rantre nan relasyon e bonè. E twazyèmman, se viris ke nou sot pale talè a, ki se viris papilom imen, ki se HPV. Ah ok. Bon pou kesyon map poze, kisa ki bay maladi chank lan Mesye Doktè?
Jeneralman chank se yon enfeksyon ki souvan frekan lakay fi, ki koze pa, m ta ka di, Se, m ta, m ta ka di se son, son, son yèse, son maladi seksyèlman transmisib, donk jeneralman. E li gen yon aspè, m ta ka di degrade. Donk n ap wè, se yon aspè, se yon ansanm de lyezon ki agwoupe yo ansanm e si w jwenn li nan. lakay fi ki ansent, li enpòtan rapidman pou l kouri vin lopital paske sa ka gen dè efè sou timoun nan. Fòk ou trete patoloji sa. Gen patoloji ki trè frekan ke w dwe trete lakay timoun. Pa egzanp, yon enfeksyon a klamidya, fò w trete l. Yon chank pa egzanp, fò w trete l. Sifilis kapab tou fò w trete l. Donk, se sa k fè li enpòtan. lè nou gen moun yo ansent pou y al fè tchèkòp de trè to nan lopital yo. Paske li kab evite timoun nan gen sa nou te ka rele konjonktivit bakteryèn. Si ou gen pa egzanp yon klamidya ki pa trete, yon gonore ki pa trete, donk timoun sa l ap fèt avèk yon konjonktivit. Konjonktivit la se lè ke zye timoun nan ap fè lasi depi lèn fèt. Donk ou pral oblije ba l yon tretman lokal pou kapab fasilite ke li devlope. Alò pou m ajoute avèk ou chèf te di ke yon timoun dizon k ap fè sèks nou kapab di depi a laj de 13 an e menm pi ba menm gen timoun ki kòmanse fè sèks depi a laj de 9 an e 10 an. Alò, èske fè sèks anpil lan kapab vin fè ke moun nan, doktè ou a, li rive a yon sèten moman ke li pa gen sansasyon ankò? Èske se twòp sèks ke moun nan fè oubyen dizon se sa yo rele peryòd menopoz yo souvan rele sa, èske se peryòd menopoz moun ki fè moun nan kòmanse pa gen sansasyon oubyen nèg yo konn di entèl pa dous, manzè pa dous. Èske se fè sèks bonè lan ki ka gen repèkisyon sou vi medam yo? Yon bagay kòmsi dan nan lari yon bagay popilè, yo di ou a entèl pa gen angrennay ankò. Donk kòm etan angrennaj la se yon ansanm de ti grenn yo santi nan peni an ki pèmèt ke lè l rantre l santi gen yon bagay ki ap graje e ki leve sansasyon l. Men natirèlman gen de moun depi moun nan fòme bonè pa egzanp tankou m te gen ma femè, ma mère, si pa egzanp. Manman m rete depi a 45 an. Sa vle di manman m pa fòme ankò depi a 45 an paske li te fòme m kwè antre 9 ou 10 an. Ok. Donk pa bliye ke avan moun nan fòme, moun nan gen yon faz yo rele flaz klima, yon faz yo rele faz klimatè. Flaz, faz sa a se yon faz kote ke moun nan li li nan yon faz ant Twò sa e pa sa. Sa vle di li pa menm twò enterese ak bagay konsa. Sètadi ke plis moun nan li fòme bonè, se plis moun. Se plis li rete nan kesyon, nan règ li, pi bonè. E jeneralman, lè moun nan kòmanse pa gen manstriyasyon l ankò, li redui sou dezi ke l gen pou l al nan relasyon seksyèl. Paske, pa bliye ke nou te di gen 2 òmon ki responsab, yon òmon pre, yon òmon pòs ovilatwa, ki se LH avèk FSH. Yo jwe yon wòl sitou nan kesyon imè ke moun nan genyen pou l sansi l fè bagay. W ap wè yon fi p ap fasil sou sa tout tan. Men w ap wè gen yon epòk li sou sa. Gen yon epòk si w gen madanm ou, si w pa janm tcheke l l ap tcheke w menm. Donk ki sa fè fò w kab kontwole sa tou pou konnen ki lè fi a ap sou sa pou l pa di ke w se yon nèg ki nan fi deyò. Èske se pa paske tou l pa janm satisfè tou petèt de peryòd ke w nan relasyon seksyèl avè l la l pa janm satisfè oubyen èske kanmenm e je di fi sa li cho e ki sa k pwoblèm nan menm? Non, jeneralman gen de moun nature li fèt, nature li fèt avèk yon nature ki chod. Gen de moun naturèlman, jeneralman pou yon koup marye, pou yon koup marye kap viv ansanm, relasyon seksyèl yo se de, se, se, se, se 3 a 4 fwa pa semèn pou 2 moun kap viv ansanm. Men mwen menm avèk ou ki, ki, ki, anpil nan moun la ki marye, nou pral, nou pral wè, nou pral wè diferans lan se lè wap viv nan kay la avèk. Depi wap viv nan kay la avèk fi a vre, o kòmansman li ka toujou 3, 4 fwa pa semèn, men apre o fil dè tan, Donk ou pral vin vrèman gen lòt sousi, gen lòt preokipasyon. Sa gen dwa pa motive w pou otan men ou pa dwe gen rapò seksyèl twò ekante dans la vie de couple. Donk sa tou li konn bay pwoblèm nan koup la. Tout tan w gen yon relasyon seksyèl repete, donk li pèmèt ke koup la mye mache, li pèmèt ke nou armonize nou bokou plis. Ok. Paske youn nan bagay ki gen ke m toujou wè, w ap jwenn nan koup yo, Swa fi a oubyen gason an, youn ladan yo, youn ap cho, youn ap frèt. Alò, kontrèman avèk sa anpil òm de Dye sitou ki nan sektè relijye a, e nou menm m kapab di kòm medsen, èske nou konseye ke de moun avan yo marye youn ta sipoze konn lòt, ta sipoze antre nan relasyon seksyèl avan?
Bon, mwen menm pèsonèlman ou konnen m ap gen de pozisyon sou sa.

Ou menm ou pozem yon kesyon ke eske moun nan pa dwe konnen moun nan. Wi, paske Doktè Waly e Pouki to avanse.
Eske moun nan, eske fòk li antre nan relasyon seksyèl avèl poul konnen? Paske eske ou konnen ke n kapab di nan peryòd lune de miel la gen fi ki konn kouri kòmsi kite gason an sou kabann nan nan otèl lan yale paske Yo pat konnen si nèg la te gen yon gwosè peni konsa oubyen nèg la son nèg kòmsi ki sou fè bagay tout jounen. Se sak fè ke selon nou menm panse ke l ta sipoze 2 moun sa yo nou ta sipoze konn lòt avan. Non men m panse konnen an se ke youn nan lòt dwe pale de sa. Yo dwe yo dwe gen gen konvèsasyon sou sa. Ok. Yo dwe gen konvèsasyon sou sa pou konnen ki kòman kòmsi dezi la kòman l ye. Paske pa egzanp fò m di w sa gen de fi ki marye petèt men ki pat dwe marye. Paske si. Nou di ke lasyans admèt 3 a 4 relasyon pa semèn. Donk fi a li menm li ta toujou swete pou l antre nan relasyon youn ou 2 fwa pa mwa. Mentnan gon pwoblèm ki pa matche. Gon bagay la nou pa ka matche. Paske ou pral pèmèt ke ou mete nèg la nan yon soufrans etènèl. Oubyen tou, nèg sa pral oblije pral mache ap pran fi deyò. Donk, ou ka imajine yon nèg marye lakay li epi pou l ap mache nan otèl ak fi, oubyen pou l ap mache ale. Donk, m pa konn si w konprann sansasyon an. Donk, mentnan, lide nè pa bòn. Lide è movèz. Lide nè pa, nè pa jenyal. Donk, se, se, se, se, se, se pa ditou vrè e se pa ditou bon. Donk, mentnan, mwen pou ke moun yo gen de dyalòg, m ta ka di ki trè, ki trè, ki trè kategorik e ki trè klè pou di bon, pou n konnen men kòman, men kòman, piske de tout fason, avan tou nou sòm tous dè entèlektyèl, donk nou gen, nou li dè zouvraj, nou te fè dè kou lekòl, sa vle di gen de bagay ke nou ka pale ansanm. Men, m panse sa Bib la di a, li se yon bagay ki kòrèk. Ok. Alò n ap pran lòt kesyon yo. M ap salye Doktè Waly pou bèl sijè sa a. Mwen gen de kesyon. Premye kesyon pa m nan, e si yon moun efek. afekte pa VIH epi li jwenn yon patenè, yo antre nan rapò seksyèl, si tout fwa moun nan pa pwoteje tèt li e lòt patenè a pat konnen ki koz ki ka gen e si menm moman sa tou moun nan arive ansent, Eske timoun nan lap efekte osi paske souvan m konn tande yap di depi moun nan pa blese li ka li gen tout chans poul pa efekte dezyèm kesyon an se si yon moun fèt depi moun nan fèt li pa janm janm janm janm antre nan sa yo rele relasyon seksyèl la ki efè. Sa ap gen. Sa ap gen. E mwen remèsye w pou kesyon, son trè trè bèl kesyon, son kesyon ki trè teknik, e son kesyon ke m panse m ap pran yon bon ti tan pou m elabore sou li pou n ka byen konprann li, e chè telespektatè e madanm Pouchièff ki poze kesyon sa. Donk. Ki sa ki genyen si yon moun ki antre nan relasyon avèk yon patenè men ki enfekte pa VIH, sa vle di yon pasyan k ap viv avèk viris sida nan san li e ki sa k ap pase e e kòman timoun nan li menm lap vin ye pou yon pasyan kap viv avèk sida nan san li lè si moun nan ta viv avèk sida map reponn kesyon an map mete de faz menm si kesyon an pat gen sa ladann men fòm elaborel byen si moun nan ap viv avèk avèk jèm nan nan sanl ke li pa konnen kel pa sou medikaman donk. Pral gen pwoblèm paske l ap enfekte moun li rantre nan relasyon seksyèl la avè l la e timoun sa tou lè l fèt timoun nan ap genyen sida. Men sepandan si moun nan konnen ke li fè sida moun sa sou tretman Li konnen ke l fè sida, men l ap swiv tretman, menm si pèsonn pa konnen, paske jeneralman, lè yon moun gen yon tès VIH ki pozitif, se sèl ou menm, lopital la k dwe konnen, ak ministè sante piblik. Pèsonn pa gen dwa konn sa ankò. Mentnan moun sa a, l ap sou medikaman, moun sa a, depi l pran medikaman l, li adere ak medikaman an, moun sa a, pa ka transmèt viris sida a bay moun. Donk sa vle di, menm si l t ale nan relasyon seksyèl san pwoteje, moun nan p ap gen sida e timoun nan tou p ap gen sida. Èske vou konprann? Donk piske si youn ladan yo ki ta dwe transmèt lòt la li gen tan endetektab, sa vle di li pa ka bay moun, chaj viral li endetektab, sa vle di se yon moun ki sou medikaman ki kontwole, Donk moun sa a pa ka transmèt sida bay yon lòt moun. Si se pa t sa, lemonn t ap peri. Paske gen anpil moun ki gen sida nan peyi a la nou pa konnen. Men, gras avèk medikaman ke ki genyen sou mache a, se vre li pa trete moun nan, li pa fè moun nan kòmsi egzan de sida kòmsi yo di yo trete moun nan ou pa gen sida ankò, non. Men, Li pèmèt ke moun nan pa ka transmèt li ak lòt moun e sa fè gwo bagay li sove ni timoun nan ni lòt patenè la malerezman ki te nou ta ka di erezman ki te inosan paske li ta pral pran nan yon jèm ke li pa t konnen li menm donk sa se de ka de figi sa yo ki egziste nan ka pou moun ki genyen epi l rantre nan relasyon seksyèl avèk men mètnan Si moun nan pa konn stati l, li pa konnen si l te fè sida, l al rantre nan relasyon seksyèl avèk yon moun, lòt moun nan ap pran e timoun sa a gen chans pou l fèt avèk sida si tout fwa manman an pa al lopital. Paske si tout fwa manman an al lopital tou pandan l fenk ansent, y ap mete l sou medikaman. Timoun sa a, y ap fè l sezaryèn, y ap ba l yon seri de swen, y ap fè pwofilaksi pou li. Donk timoun sa a tou, li p ap genyen sida, l ap egzan de sida. Dayè meyè bagay la, se patenè ke w ap fonksyone a trè enpòtan, li enpòtan pou w konn stati l. Ou pa ka ap fonksyone yon moun ou pa konn stati l. Fò w konnen èske moun sa a ki. Si, paske si moun nan genyen l, l al lopital, epi moun nan ap pran medikaman, li adere ak medikaman, w ap fè, w ap fè, w ap fè tès la pou li, tès la ap soti negatif. Donk si tès la soti negatif, enben, ou konn stati moun nan. Se vre moun nan, li se yon moun k ap viv avèk, avèk viris la nan san li, men se yon viris, se yon viris ki kontwole. Donk moun sa a pa gen oken pwoblèm. Men mentnan si w pa konn stati moun nan epi w nik ale kon ou nik lage konsa nan. Tout moun ou rankontre pou la premyè fwa ke w pa konnen ou dwe konnen ke se yon moun ki malad jiskaske w pwouve le kontrè. Nan sans ke pou pran tout prekosyon posib. Paske yon ti minit nan kelke minit ka gache lavi w pou yon pakèt tan. Paske jiskaprezan tout moun ap viv avèk avèk sida, sida jeneralman se pa bagay pou ki pou stigmatize moun men sepandan tout moun kap viv avèl pa janm viv twò byen donk ou menm ki poko genyen l tout tan w te ka fè efò w pa genyen li tap pi bon. Alò te gen yon dezyèm kesyon eske li te poze eske dirèkteman si yon moun depi l fèt li pa janm fè bagay eske l pa gen konsekans sou vi l? Eee non li pa gen konsekans sou vi l sof ke moun sa l ap gen s on moun kap souvan de movèz imè Vous comprenez? Donk se yon moun k ap souvan de movèz imè, se yon moun ki ya paske lè w fè bagay li pèmèt ke ou rilaks, ou sekrete ou sekrete dè Vini rajeni tou Egzateman, li pèmèt ke w vin bokou plis jèn, ou gen dè òmòn ki sekrete nan kò w ki libere, donk ou gen yon ansanm de sousi ke w pa twò genyen, donk sa se sitou trè enpòtan. Donk li bon kanmenm pou moun nan kapab. Gen relasyon, chèche yon moun ke li kapab marye pou l kapab gen yon vi ki stab e sa kapab ede l avanse, sa ap ede l viv pi byen, sa ap ede l viv pi jèn. Kesyon pa m pou ou Doktè Waly, eske lè moun nan nan, gen fi lè w nan rapò seksyèl ansanm avè yo, gen pozisyon yo rive, yo twouve sa w ap fè a pa ase yo menm mande pou w frape yo oubyen di mwens peze kou yo?
Trè byen. N ap viv nan yon sosyete ki trè machis, se yon sosyete kote ke chak moun gen fòm yo, chak moun gen fason yo. E pa egzanp wi, gen de fi si w antre nan relasyon seksyèl avè l fò w ba l gwo tap, gen de moun fò w pichkennen l, fò w mòde l, fò w sakaje l, fò w sekwe l, apre sa l pap santi anyen ditou. Se la tou menm nou retounen nan aspè sa, fò w konnen moun nan. Donk e pa lè sèlman ou marye avèk yon moun men menm yon moun ki patenè w se pa fò w konnen pèsòn nan fòk ou fòk ou fòk ou konnen moun nan pou w pou w kab konn kisa l vle paske ou kab imajine pou li ou ka wè yon moun la nou nan sektè a pa egzanp m konnen anpil nan nou nou tout la petèt legliz men Ou ka wè yon fi la epi se moun legliz li ye, ou wè yon nèg la se legliz, ou wè fi a sou chè ap pran lespri, ap di beni swa letènèl, ou wè moun nan se sou jèn lap bagay se, pandansetan li gen nati li jeneralman, li gen fason ke li vle, li vle ke rankontre ak mari li, li gen fason ke li vle jwi lavi ak mari li. Donk mwen panse ke, mwen panse ke se enpòtan paske se se enpòtan e mwen panse ke nou dwe nou dwe yon fason ede ede ede moun yo edike popilasyon e m panse se youn nan objektif emisyon e podium des stars pa vre donk pou ede popilasyon pou edike popilasyon pou ede yo konprann sètèn choz e Fasilite yo la tach pa rapò avèk anpil bagay jeneralman kap pase o nivo de de sitiyasyon amourez moun yo jeneralman. Donk wi gen de moun poul santi l byen fòk li gon moun kap frape l trè dur, dayè lè wè moun sa anpil fwa lè nan relasyon lap di gwo betiz lap di gwo mo fòk bal gwo kou poul pe wi fòk bal gwo kou poul santi feeling sa lap fè a. Donk m panse ke se de bagay ke nou dwe aprann. Donk youn nan meyè fason ke w dwe aprann konnen moun ke w gen anfas ou a, moun ke w gen nan men w lan fò w aprann konnen l, fò w konnen l e fò w avanse pou w kapab kontinye viv avèk li.
Alò, e Doktè Waly, e kesyon sa a vin nan tèt mwen, m pa ka pa poze w li, e le pli souvan lè ke w rantre nan relasyon seksyèl oubyen w ap fè bagay, m ka itilize langaj sa a yon fason pou tout moun ka konprann byen ke n konnen ke gen anpil timoun vrèman e kap swiv emisyon an, men m panse ke se yon emisyon ki la pou kapab enfòme n kapab di popilasyon an. Fi a konn rive yon lè ke penetrasyon an tèlman m kapab di debòde, fi a konn di li rive dirèkteman n kapab di anba kè l. Èske egzakteman ke peni gason an nan penetrasyon l ka rive anba kè fi a dirèkteman oubyen tou ki kote ke l atenn menm pou fi an kapab omwen gen sòt de sansasyon sa?
Jeneralman kondwi vajinal la li soti depi de la rantre de la vulve, pa bliye ke de la rantre de la rantre du vagin jusko col de l'uterus. Donk lè fi a santi ke bagay la rive anba kèl la, se frape l frape nan col l'uterus la. Mentnan nivo ke l frape a, sa pa vle mande volume nèg la ap avanse. Donk sa li konn mete yon sansasyon kòmsi e kòmsi l santi gon bagay ki ki pike l. Men se janm di w la se se pa bliye ke. Va, vajen an swa, bouboun nan an swa, li, li, li, li fèt avèk, li gen vulve la ki se la pati ekstèn. Vulve la se tout sa w ka wè. Pa egzanp, lè w, si yon fi ta chita toutouni devan w lan, jeneralman tout sa w ka wè yo rele, li nan vulve. Li gen grand lèv la, li genyen tèt klitoris la. epi li genyen de arebò ki se de peti lèv la epi li genyen sa nou te ka rele le do bouboun nan ok donk mètnan sa se la pati ekstèn la pati ekstèn on lapèl jeneralman vilv mètnan le vajen li kòmanse depi nan gwo twou a rantre li son kondwi tou long ki rive Jisko kòl de l'utérus. Donk lè yo pale de kòl de l'utérus se espas ki fè jonksyon antre vajen an e matris la. Mèt la espas mitan sa la ki rele se yon ti espas ki antre espas vajen an avèk utérus la. Donk la a gen yon pati anatomik ke yo rele kòl de l'utérus. Sa vle di se rantre utérus la. Donk mètnan Lè moun nan santi kòmsi li santi gon bagay ki frape l se sitou lè e gen de fi ou a sezi wè sa gen de fi pou l santi l byen nan relasyon seksyèl la fòk li santi peni a frape la se sa k fè sa pral depan de fi a se sa k fè fò w konnen moun nan fò w konnen ki pozisyon ou ka ba li pou w satisfè l pa egzanp fò w konnen gen de plizyè tip de fi gen fi ki vajinal gen fi ki klitoridyèn donk mèt la fò w gentan konnen gen fi se nan kòl la li ye sa vle di gen de fi ou ka fè. Tout sa pou fè pou li nèt si peni a pa rantre anndan vajen an pou lap rantre soti rantre soti li pap janm satisfè. Donk sa fè li enpòtan pou patenè ou yo paske ou ka santi ou bat lestomak ou ah m sot fè sesi m sot fè sela epoutan ou pa fè anyen. Paske nivo de satisfaksyon fi a ou pat chita pou te pale avèl pou l te eksplike w kisa l renmen kisa l vle w fè pou li e medam yo tou mwen voye mesaj sa pou medam yo fòk nou pran tan pou nou pale avèk mesye yo donk se pa sèlman donk Fò pa kite kapris, pa kite kòm si se nèg la k pou al gen fi k di a mwen m pap di anyen, m pa vle entèl wè m kòm on kòm on move moun, m se yon fanm ki pa bon, non fò w pran tan w pou pale avèk mari w, pou w pale avèk mennaj ou, pou w eksprime kisa w santi, kisa, wè si chak aprè relasyon seksyèl, donk fòk nou ta pran yon ti tan pou nou pale, kisa k te fè w byen, kisa k pa fè w byen, èske w te renmen l, wap di a non cheri a jodi a w pa bon m anyen non, a jodi a egzateman, egzateman, dan lè relasyon seksyèl il fò savwa chanje de pozisyon a chak enstan. E sa pèmèt ke tou ou fè plis tan avan w ejakile. Paske gen yon va e vyen ki fèt ant lenteryè e leksteryè. Chak lè w ap chanje pozisyon pafwa ou fè l entravajinal ou ka fè l tou ekstravajinal. Donk ou ka, se pa chak jou ou vini ou vini ou kouche sou fi a la, ou fap fap fap fap fap epi ou fini, oubyen ou ale ou nan yon pozisyon misyonè, oubyen ou pran yon lòt pozisyon. Non! Mentnan, ou chèche yon pozisyon e de tanzantan fi yo renmen nouvote. Ou pa ka tout tan w ap fè yon sèl bagay la. Nèg la renmen nouvote. Nèg renmen nouvote tou, se pa fi sèlman. Donk m panse se se petèt ti sekrè sa yo pou n konnen e sa ka fasilite seksyalite a fèt pi byen. Sa ka Paske nou a la rechèch de plezi. Fòk ou konnen ki sa w ap fè, ki sa w ka fè pou moun nan pou w rann li ere, ki sa w ka fè pou moun nan pou w rann li e pou rann pou santi pou moun nan kapab santi l byen. Alò nou pratikman rive n kapab di nan fen antrevi ke n te gen ansanm avèk Doktè Waly pou aswè a. Mèsi tout zanmi telespektatè, telespektatris an e n kapab di ti mesye w la ki t ap swiv nou, Pouchiyè, Frodka, Madan Pouchiyè, Frolens tou ki te la ki t ap swiv nou. E nou panse ke n ap kapab jwenn yon lòt emisyon konsa avèk Doktè Waly. Petèt se pa sou menm sijè a men sou yon lòt sijè. Doktè Waly, mèsi di fè ke ou te aksepte envitasyon nou e vin pale. moun yo enpe de la seksyalite nou vreman remèsye w nan podium de sa e tele otantik. Mèsi avèk Don Harold, mèsi avèk Castro ki te ap mete nan nòd, mèsi avèk mesye dam yo ki tap asiste nou la, tout staff podium des stars, mwen salye pdg radio tele otantik. Se chèn 9 la vre. Se chèn 9. Chèn 9 ki ap fon bon travay nan kominote a. Donk sa sa fè m plezi. Menm si m pa t ko gen chans pase nan radyo a men m toujou swiv de lwen travay ke n ap fè. Se yon travay ki a felisite. Mwen kontan aprè midi a m la. Donk mèsi pou envitasyon an. Paske m panse m fè m fè yon gwo sakrifis pou m la aprè midi a. Paske mwen te nan travay mwen Boukakaye. M te oblije rantre demen maten pou m ta retounen de trè to. Donk mèsi paske mwen toujou konnen ke se toujou yon plezi pou m renn avèk popilasyon sa a yon ti kras nan sa ke l te ban mwen. Donk mèsi Don Harold, mèsi, mèsi tout moun, mèsi paske nou te alekout, mèsi e n ap kwaze yon lòt fwa nan emisyon an pou yon pi bèl emisyon ke sa n fè jodi a. Mèsi Doktè Waly, mèsi tout moun, alapwochèn pou yon lòt emisyon.